Mwen remèsye nou zanmi laprès yo ki reponn prezan e swit a envitasyon ke lapolis nan depatman Nòdwès te fè nou pou jodi a. Nou vini devan laprès jodi a pou nou prezante bilan kanaval 2025 lan nan depatman Nòdwès a. Dabò, pandan tout peryòd pre-kanavalès lan, Direksyon Depatmantal Polis Nòdwès te pran anpil dispozisyon pou te pèmèt ke popilasyon an ansanm avèk band yo, yo te pase yon bon moman de kanaval. Nan sans sa, direksyon depatmantal Nòdwès la, ki gen an tèt li CD, le 27 out, yo pran swen pou yo te pale avèk ansanm de beny yo pou te pale avèk popilasyon an paske kanaval la nan depatman an direksyon depatmantal la te swete pou l pase an tout sekirite nan menm sans sa pou 3 jou gra yo gen anpil dispozisyon ke direksyon depatmantal la te pran. Li te pran dispozisyon sa a se pou te pèmèt ke ke popilasyon an, ke Sebenn yo, tout moun ki t ap patisipe nan kanaval la, pou yo te gen sekirite, pou ke te gen anpil prevansyon ki fèt. Paske depi gen prevansyon ki fèt, gen yon pakèt ka ki p ap repete. A pati de prevansyon ke direktè depatmantal la avèk ekip li, li te fè, n ap remake nan kanaval la gen yon pakèt ka ki pa anrejistre. Men ka sa yo pa anrejistre, nou sot di l deja, n ap repete l, se yon travay òpè ke direksyon depatmantal la fè. pandan jou pre-kanavalesk yo, pandan 3 jou gra yo, lapolis pa rive dekouvri oken ka de blesi, pa gen ka de mòtalite e lapolis pa rive fè menm yon arestasyon. Alò, se yon prèv ke lapolis te fè yon travay enpekab Men, travay enpekab sa a lapolis te fè a, popilasyon an te patisipe ladan l. Se sa k fè, Direksyon depatmantal polis Nòdwès la ap toujou ankouraje beny yo, popilasyon an pou yo toujou afiche menm konpòteman sa a pou nou ka akouche rezilta sa a. E se sa nou bezwen nan depatman Nòdwès la pou ke a chak evènman ki genyen pou l pase byen. e nap ankouraje popilasyon an ankò fòk maryaj ke direksyon depatmantal la ap preche a li rive yon reyalite e se reyalite sa a ki parèt devan nou jodi a popilasyon an ak lapolis yo mete men nan men pou bay de trè bon rezilta alò se yonn nan moman ke nap pwofite pou nou salye. kòm e band yo pou nou salye popilasyon an pou bon konpòteman ke yo te genyen pandan moman kanaval la paske nou remake gen yon trè bon maryaj ant lapolis e popilasyon an nan moman kanaval la. Se moman an tou pou nou remèsye popilasyon an men non sèlman nou salye remèsye popilasyon an men Lapolis vle salye ansanm de polisye ki te nan pakou kanaval la paske se gras a pwofesyonalism yo ki te pèmèt ke kanaval la pase kote ke nou pa anrejistre oken ka de mòtalite, de blesu e pat gen moun ki arete. N ap di laprès yon gran mèsi nan sikonstans sa a, paske a chak sa n ap fè, si pa t prezans laprès nou pa t ka divilge yo. Franchman, laprès ankò yon gran mèsi. N ap pran 2 kesyon. E kesyon pa m nan. Non pa m se Doré Sidnè, m reprezante medya tout kote. M konnen nan Yon dimanch pre kanavalèx gen yon machin lapolis ki te fè aksidan se yon patwouy BI gen moun ki te viktim ladann eske lapolis la li akonpanye viktim yo nan sans sa? Efektivman te gen yon aksidan ki te pwodwi nan yon nan dimanch pre kanavalèx yo